Kisa ke Ayiti pwodwi kòm manje? Ki kote yo pwodwi? Ki kantite ke yo ye? Ke se swa sereyal, lòt ankò, m si ke n ap renmen emisyon sa. Paske anpil moun ap defann ke Ayiti kapab bay tèt li manje. E anpil agwonòm, anpil moun ki sou teren, yo konfime ke gen kapasite pou sa. Sepandan, nou poko rive la, paske gen anpil travay ki pou fèt, paske gen anpil pati nan demand lan, pwodiksyon lokal la poko sifi pou l kouvri. Li pral mande, Kisa sa reprezante? Graf sa a nou wè a, an ble a, anfèt ki monte a, liy sa a, li reprezante kijan enpòtasyon pwodui agrikòl, m ta kapab di sòti de 1960 a jodi a. E kisa nou remake? E akote, agoch, se milyon dola, se kantite enpòtasyon agrikòl ke nou fè. Nou rann kont ke an 1960, enpòtasyon pwodui agrikòl te pratikman zewo, paske l te an ba nèt, li kole nan liy lan. E pwogresivman, 80, 1990, 2000, 2010, 2020, jiska jodi a, epi l kontinye monte. Donk nou pase de prèske zewo dola pwodui agrikòl ke n te konn achte nan men peyi etranje, jodi a, li otou de 1 pwen 5 milya de dola ameriken. E kisa sa aprann nou? Sa aprann nou, senkantan, swasantan de sla, Ayiti te otosifizan nan kesyon manje. Sa vle di nou pa t konn achte zaboka, diri, tout sa yo n ap achte lòt bò yo, nou pa t konn achte yo lè sa a. Men n pral konprann ki sa k pase. Se pa sèlman paske n pa pwodui ankò, se pa vre, nou toujou pwodui. E m pral montre n toutalè nan kesyon diri a, nou pratikman pwodui menm kantite ke n te konn pwodui trant an de sla. A la sèl diferans, kantite moun ke peyi a vin genyen fè ke si ke pwodiksyon an pa ogmante anpil, pral gen yon defisi antre òf pwodui a, ki se sa ke n pwodui a, avèk demand li, ki se sa moun yo bezwen achte. E kiyès ki pral konpanse ekar sa a? Antre sa ke n ta renmen achte kòm demand e kisa ki disponib sou teren an, sou mache lokal la an tèm de òf, se pwodui etranje atravè enpòtasyon. Donk, graf sa a, e se pa yon aza, de 1960 a jodi a, gon kantite desizyon politik de desizyon ekonomik ke dirijan yo pran an konkòday avèk peyi etranje, enstitisyon entènasyonal, pou n rive la. Se pa yon aza. Se pa yon zè klè ki fè ke Ayiti ap enpòte pwodui enpòte. Non. Kriz politik, desizyon ouvri mache a nan lè zane 80 sou Nanfi, an 95 sou Aristide, etsetera, tout sa yo, yo patisipe nan konstui yon ekonomi ki chita sou enpòtasyon. Mètnan, m pral antre avèk nou nan yon lòt kòd. An n gade. Sa se kòd Dayiti. Nou konn sa. E ki sa kòd sa a di mwen? Kòd sa a se yon kòd de la pwodiksyon agrikòl o nivo depatman yo. E m pa konn si n ka byen gade l. Chak koulè yo ki nan kat la di kisa zòn sa a pwodui plis. Donk si m ta pran pa egzanp kote ki, pa egzanp, gon kote ki on ti jan on vè pwa frans, si nou wè l byen, se sereyal. N ap gade Atibonit, Sant, epi Sid, epi on pati tou nan Nip. On ti kras pati nan Sidès. Sa wè kon ti jan pal la. S on vè trè pal. On vè kwa frans trè pal. Epi o fè a mezi ou gen on lòt pati ki vè. Epi kote ou wè gen legim. Gon lòt pati ankò k sanble plis sou ble. Se fwi e nwa. patikilyèman nan kabarè, patikilyèman nan pilat, patikilyèman nan yon zòn tankou tankou pa egzanp zòn chanbelan donk diferan diferan komin yo genyen de pwodui ke yo pwodui plis e nou pral wè kilti tankou a a a tankou tankou patat. tankou ranyòk, tankou yanm, pa egzanp, gen de lòt zòn ki pwodui yo bokou plis. Sa vle di ke tout kote nan peyi a genyen de patikilarite an tèm de kisa yo ka pwodui. Li petèt pa twò fasil. Pou ke n ta wè yo byen, e m mande nou ka fè rechèch la, sou sit Ministè Agrikilti a n ap jwenn ni on carte d'Haïti, on carte de la production nationale. W ap wè li e diferan depatman yo, diferan komin yo, ki sa ki ble, ki sa ki vè, ki kote gen diri, ki kote gen mayi, ki kote gen legim plis, ki kote gen fwi plis, ki kote ki genyen diferan pwodui ke nou konnen. Men se pou m te ka ban nou ide de ki, m ta kapab di, sa ki reprezante kòm potansyèl nan peyi a. Sepandan, fòk nou admèt ke Ayiti pa chita sou agrikilti ankò kòm ekonomi jan ke l te ye dan le pase. E se pou sa gon ti fraz ke n te konn resite, Haïti est un pays essentiellement agricole, li pa valab ankò. Paske nan moman n te konn di l la, Ekonomi an te chita sou agrikilti, te chita sou peyizanri. Avèk tout sa m sot eksplike yo, pwoblèm sa yo, ou vin gen yon sòt de viraj ki vin fè ke PIB peyi a, PIB se pwodui enteryè brut ki reprezante pwodiksyon richès, ki reprezante revni nasyonal, ki reprezante valè ajoute nasyonal, jan w vle, se apeprè 18 pousan nan PIB a Jodi a an Ayiti, ki reprezante pa lagrikilti. Donk, 82 pousan ekonomi an chita sou lòt sektè, tankou komès, tankou endistri, tankou sèvis, etsetera, etsetera. Lè n ap pale de pwodiksyon manje nan peyi a, youn nan premye gwo mòso pou n pran ladan se pwodiksyon sereyal. E lè n di sereyal an Ayiti gen twa pwodui nou patikilyèman pwodui. Diri, mayi, pitimi. Nou pral gade dabò, globalman, kijan pwodiksyon sereyal ye nan peyi a. Chif yo. Kijan li varye, èske l monte, èske l desann. E ki zòn ki pwodui yo. Fò n konnen bagay sa yo. Ann gade avèk mwen yon graf. Pwodiksyon agreje de sereyal, mayi, diri, pitimi, ke yo rele sògo nan tèks sa, e an tòn metrik. Sa yo se de done ke ki diferan enstitisyon konbine mete ansanm, Ministè Agrikilti, e FUSNET, e yon kantite enstitisyon ki mete ansanm ki pwodui yo. Ke kisa nou konstate nan imaj n ap gad la a? Nou rann kont ke. Nan ane fiskal 2019-2020, premye baton an, kantite pwodiksyon sereyal nan peyi a te apeprè 450 mil tòn metrik. Li vin desann 2020-2021, li kontinye desann 2021-2022. Ane dènye menm menm, bagay la konplike, nou rann kont ke nou mwens ke 300 mil tòn, alòske 2019-2020, nou te nan 450 mil tòn. Donk, Pwodiksyon sereyal nan peyi a bese de apeprè 26 pousan ane dènyè parapò a ane avan an. Se enpòtan pou n konprann sa. Donk, sa nou wè kòm dènye baton an, se pwodiksyon mwayèn pou senk dènyè ane yo. Donk, pwodiksyon bagay sa yo nan peyi a, diri, mayi, Pitimi, fè total apeprè 400 a 450 mil tòn ke nou pwodui. E zòn de grand pwodiksyon ke nou wè la a yo, Atibonit, Nò, Nòdès, avèk Lwès, Sid, tout zòn sa a yo, genyen plizyè bagay ki pase. E gen 3 rezon ki fè ke nou konstate gen yon bès. Rezon prensipal, gen lòt ankò. Youn ladan yo, sè ke semans yo, Yo trè rare ki vin fè yo chè, donk moun yo pa jwenn semans nan bon pri pou yo kapab fè manje. Dezyèmman, se kesyon lapli, dlo, aksè dlo. Paske nou konnen trè byen ke nou gon agrikilti ki pa gen sistèm irigasyon, pa gen, se kounye a n ap konstwi kanal pou moun Maribawou yo, pa gen kanalizasyon ase, pa gen ponp ase, pa gen sistèm distribisyon dlo ase, nou pa fè, nou pa, nou pa awoze jaden avèk, avèk dwon, nou poko la. Se nan lapli nou ye. E chak fwa gen pwoblèm lapli ki pa sifi, ki pa tonbe ase, li afekte rezilta an tèm de pwodiksyon manje nan peyi a. E twazyèm rezon an, se ensekirite, patikilyèman nan Latibonit. Gang yo anpeche moun plante. Gang yo anpeche moun transpòte pwodui. Moun Grandans pa ka vin Pòtoprens a manje. Moun nan nò pa ka vin pòtoprens a manje, moun latibonit menm menm menm men menm dlo menm dlo wi nan latibonit dèfwa gang yo anpeche dlo a al nan jaden moun yo paske yo vini yo egziste pou anpeche moun viv yo vini pou anpeche moun fè biznis yo gon misyon humm humm humm mèt nan ann gade chak pwodiksyon yo. Sonje m te di diri, mayi, pitimi. Ann gad mayi. Mayi, premye bagay pou n konnen e ki ekstrèmman enteresan, mayi k ap pwodui nan peyi a rive satisfè 80 pousan demand lan. Donk nou enpòte yon ti mayi wi, men ki se 20 pousan nan mache a. 80 pousan òf mayi peyi a se lokal. Sèt yn bòn choz. Ann gade kat la. Men kat la. Lè n gad kat la nou wè 3 tip de koulè. Gen yon kon ti jan krèm, gen yon ti vè kon ti kras pi pal, gen yon vè kon ti jan pi fonse. E ki sa yo di? Kote vè la pi fonse a se de zòn kote pwodiksyon mayi pi gwo, ki kapab pwodui plis ke 20 mil tòn. E ki kote nou wè ki pi fonse konsa, se lwès avèk Atibonit ki gen vè sa a. E lòt ti vè la, nou wè l nan Plato Santral, Ench, Sidès, Jakmèl, Okay ki se Sid. E kote ki krèm nan se kote ki pa pwodui mayi dat dat much, ki pa twò pwodui mayi, Nòdès, Nòdwès, Nò, Grandans avèk Nip. Li pi ba, sa di ke nivo pwodiksyon mayi yo pi ba. Men tout pwodui. E kisa nou konstate nan chif ki pibliye yo atravè FewsNet e Ministè Agrikilti, CNSA, pwodiksyon mayi ane dènyè se apeprè 118 mil tòn, ki konstitiye yon bès parapò ane avan an, de 28 pousan de bès. Donk, gen 28 pousan de bès nan pwodiksyon mayi ane dènyè pa rapò a ane 2021, 2022. Se domaj. Avèk tout pwoblèm ke m ta di talè yo, kriz, angrè tèt nèg, semans tèt nèg, wout moun pa ka pase, bandi, pa gen lapli, pa gen kredi pou moun yo. Anpil moun ap abandone zòn yo tou. Anpil moun al Nikaragwa, Biden, Etazini. Gen moun ki vin lavil, ki kite pwovens. Tout pwoblèm sa yo, yo la. Mèt ann gade diri. Gade imaj la avè m. Gade imaj la avè m. M pral eksplike imaj la talè. Ban m fè yon ti pale dabò. Pwodiksyon diri nan peyi a, sa enpòtan pou n konnen. Sonje m di nan lèzane 70, 100 pousan diri ke n te konn manje nan asyèt nou, se Ayiti ki te fè yo. Men bagay la chanje nèt nan men nou. Jodi a, kisa chif la ye? Sèlman 18 pousan diri ke n ap konsome an Ayiti ki fèt an Ayiti. 82 pousan soti lòt bò. Patikilyèman Ozetazini, ki reprezante prèske 90 pousan enpòtasyon diri nan peyi a. Donk, ki vin fè ke enpòtasyon diri, sa ekstrèmman grav, reprezante 515 mil tòn, pandan ke Ayiti pwodui otou de 115 mil tòn. 515 mil enpòtasyon diri, tòn, 115 mil pwodiksyon diri lokal. Donk sa vle di ke sou chak 5 nou gen youn. Donk nou reprezante on senkyèm, apeprè 20 pou san de mache a. Donk ou pral bezwen pran de mezi pou kapab ankouraje sa k ap fèt isi yo, pou yo ka pwodui plis, pou yo ka vann a dè pri ki pi abòdab, e pwogresivman w ap kòmanse mete dispozitif komèsyal pou ka dekouraje ni enpòtatè a ni pwodiktè diri etranje a. Ann gade kat la. Ki sa nou wè? Kote nou wè ki blan an Se kote yo pa bay done, done pa disponib, Nòdwès, Nodwès, padon. Kote ki krèm yo, gen diri wi, men yo pi ba. Vè epi gon vè fonse. Nou wè ke Nòdès e Nòdwès on ti jan vè mwayen an, vè ki pi fonse a se nan Latibonit. Latibonit se bastyon diri, nou konn sa deja. Sepandan, Nòdès la genyen, Plèn Maribawou, se pou sa kesyon kanal la enpòtan. E nan plèn dè kay tou genyen avèk nip genyen tou. E nou pral wè talè nan yon pwochen graf ki kote diri a plis ye. Nou pral gade l tou talè. Men pwodiksyon diri malerezman li bese nan peyi a de 33 pousan pa rapò a ane avan an. Se domaj. Nou wè mayi diminye, diri diminye e nou pral gade tou talè pitimi pou n wè kijan li ye. Men avan m tonbe nan pitimi a, an nou regade yon kat ki pi klè An gade avèk mwen. Kat sa a ki sa l gen ladan l? Se ki kote diri plis pwodui nan peyi a. Selon kote ou sòti nan peyi a, gade zòn pa w la pou wè èske gen ti pwen vè la ladan. Pwen vè yo konsantre yon sèl kote, Latibonit. Epi, gen de twa pwen nan nòdès, Maribawo. Epi gen de twa grenn tou nan sid, Plèn de Kay, Plèn de Tòbèk, nan Nip. Epi nan lwès, gen kèk grenn kote ki gon ti baay. Sa se la carte de la production de riz en Haïti. Men sa m ta di talè a. Ann gad sa avè m. Sa ekstrèmman enpòtan. Sa nou wè a, ble a, se diri, nivo pwodiksyon diri nan peyi a. Nou wè ke l toujou otou de 100 mil tòn, 120 mil tòn, 140 mil tòn. E sesi, gade byen, li rive 120 mil tòn depi 1973, gade byen nan kat la, 1973, nou te rive deja pwodui 120 mil tòn diri par ane. Donk de epòk sa a jodi a, ou gen enpresyon sa konn fè ti monte ti desann men n toujou nan menm liy lan. Men, ekonomi sa k pase? Paske pwodiksyon diri a pa swiv nivo kantite moun ke peyi a ap genyen. E osi kantite diri ke nou vin achte. Paske nou gen yon depandans parapò a diri. Donk, nou te konn manje diri mwens. E konsa l te ye lontan wi. Ledimanch. Kounye a se chak jou n manje diri. Donk, non sèlman nou plis an tèm de kantite moun, paske n ap pale de epòk sa yo te ka gen yon 5 milyon Ayisyen, kounye a nou 12 milyon, petèt plis, hum, petèt 4, 5 milyon moun ki te gen nan epòk sa. E ki sa k pase ankò? Nou manje manje a plis. Nou plis, an tèm de kantite moun, nou manje plis diri pa moun. Ki vin fè ke demand nou plis. Donk menm lè peyi a kontinye pwodui menm kantite, sa pa sa pa rezoud pwoblèm nan. Men chif yo ap al la. Donk o final, nou pa bese pwodiksyon diri nan peyi a. 71 sou Duvalier, 120 mil tòn, an ap gade jodi a la, 2015, 2014, 2013, 140 mil tòn, 60 mil tòn. E m gon lòt graf sou diri a m pral montre nou. Apre sa n ap pran yon ti poz. Gade sa, yon lòt graf. Humm. Ble a, se enpòtasyon diri. Humm. Mawon an, Se production du riz. Kisa k pase? Nan lèzane 60, sonje m te di ke se lè sa a, nou pa t vrèman te konn enpòte, nou kòmanse ap enpòte. 50 mil tòn, n ap monte, n ap monte. Mentan ki kote enpòtasyon vin double production? 1989. Sa vle di ke apre Jean Claude Duvalier nan mouvans liberalizasyon komèsyal nan fi, de la tou, n ap ouvri baryè, kriz politik, koudeta, kapasite peyi a ap kraze, ap efondre. Avèk tout mezi FMI, Bank Mondyal epi enpòtasyon an vin moute sou nou. Epi jodi a. Enpòtasyon an men wotè apeprè 500 mil, 515 mil tòn pandan ke pwodiksyon an nan 115 mil tòn. Donk total nou konsome pli de 630 mil tòn diri chak ane. Nou manje diri anpil. Nou manje diri anpè. Gen de moun ki di poukisa nou pa chanje abitid nou? Abitid pa chanje avèk yon bouton. Li mande tan. E kisa n ap fè kòm travay ledikasyon, de sansibilizasyon pou ke petèt nou eseye varye plis alimantasyon nou? Ap tounen talè pou pitimi an e diferan pwodwi yo pou n kapab devlope. N ap tounen. Mèsi. Nou kontinye Avèk emisyon an fwa sa nap tonbe nan pitimi m te anonse sa pitimi e nou pratikman kouvri demand lan avèk sak pwodwi sur plas prèske 90 pousan men nou gon ti defisi kanmenm antèm de demand gon demand pitimi ehe mwen menm m konsome pitimi yon fwa pa semèn. Paske m gen abitid li. M leve nan Grandans avèk Sid, avèk Nip. Donk 3 zòn sa yo, yo pwodui diri, a padon pitimi, e li fè pati de abitid nou. Donk yon fwa pa semèn, m konsome pitimi. Mentnan, pwodiksyon pitimi nan peyi a, li bese tou.

Sepandan, m di tout depatman yo genyen. Lè m te nan Grandans, m te konn wè yo, nan Sid genyen yo tou. Men Nip, m sonje sa trè byen. Lè m timoun Lazil, Nip te toujou pitimi toutan, maten, midi, swa. E lè w gade kart la, se apeprè sa. Gen yon konsantrasyon nan Lwès ak Latibonit e nan Nip. Nou ka gade kart la avèk mwen, n ap wè li. Lwès, Atibonit, e egalman e nan Nip, Nip yon ti kras mwens, se 3 zòn sa yo ki plis vè, ki plis fonse, kote ke pwodiksyon pitimi an plis enpòtan. E kisa òf la ye jodi a? Se apeprè 68 mil tòn metrik ke nou pwodui nan sa. Mentnan, Nou sot wè sereyal yo, diri, mayi, pitimi, men Ayiti pa sa sèlman l pwodui. Nou pwodui viv tou, sa rele viv la. Nou pale de bannann, manyòk, patat, yanm, lè viv, ke mwen menm tou ke m konsome ankò yn fwa, avèk anpil abitid depi lè m timoun, nan Grandans patikilyèman. Viv yo. Yo okipe yon gwo espas nan pwodiksyon an, anfèt nan konsomasyon nou. E chif Agriculture yo di ke nou pwodwi apeprè 1 pwen 5 milyon de tòn de viv pa ane. E si w ap gade ki kantite ekta ki pwodwi nan chak, bannann ou gen prè de 97 mil ekta de tè ki pwodwi bannann nan peyi a. yanm, 59 mil ekta de tè, patat, 65 mil ekta de tè, sa nou rele patat la se patat dous, e manyòk, 74 mil ekta de tè. E youn nan bagay ki enpòtan se ke pwodiksyon sa yo pa oblije manje konsa, yo kapab transfòme, e se la ou valorize pwodui a, lè w fè farin avè l, ou fè yon lòt bagay avè l, ou fè yon desè avè l, ou fè pen avè l, e se sa yo ki valorize pwodui a. ki fè ke li kapab vann pi chè, ki fè ke l pa gate. E odela de viv yo, nou pwodui anpil fwi tou. E fwi prensipal ke nou pwodui nan peyi a, se zaboka. Zaboka, se apeprè 2 milyon pye zaboka ki nan peyi a. Nou sezi! 2 milyon avokatye an pwodiksyon ann Ayiti. Bon, lakay mwen m gen. Kay manman m gen. Donk, nou ka pa imajine sa. La m ap pale de detwa grenn, men gen de moun ki gen jaden ki gen zaboka sèlman. Donk, zaboka se pwodui ki gen plis. E li pratikman, nou pwodui 5 fwa plis zaboka ke mango fransik. Anpil moun pa ta imajine sa. Donk, apre sa ou gen Lam Veritab ki trè popilè nan Grandans avèk 1 pwen 5 milyon pye Lam Veritab ki resanse. Oje mwen di resanse, li ka plis, men ministè a rive resanse yo. Men, n ap koupe pye bwa tou. Mango Fransik. 392 mil pye mango fransik. Apre tonbe nan kafe, Ayiti te yon gwo pwodiktè kafe lontan. O, gwo pwodiktè kafe. Nan Grandans yon bann kote. Nan Sidès, Tyòt, Bomon, nan Grandans. Anpil. Men, yo vin bese kounye a. M ale nan Grandans dènyèman, nan zòn sa a, yo di m kounye a yo pratikman fè yanm, kafe a pa vrèman, pa vrèman cho ankò pou yo vann. Donk a yon sèten moman, kafe te reprezante prèske 60 pousan ekspòtasyon agrikòl Ayiti. Kounye a, kafe reprezante sèlman zewo pwen kat pousan des exportations d'Haïti. Donk, li pa gen valè ankò an tèm de volim pwodiksyon. Kakawo, senk mil ekta de tè, ki te konn anpil tou, Grandans genyen, anpil kote genyen, nan Nò, e sa yo tou se, nou rele yo ab fwitye. Apre sa nou genyen sa nou rele pwa, ariko. Nan ariko a, ou genyen pwa bè, pwa blan, pwa wouj, pwa nwa. 247 mil ektar de tè ki pwodui sa. Pwa kongo, 108 mil ektar de tè. Pistach, 50 mil ektar de tè. Pwa enkoni, 34 mil. mil ekta de tè, e diferan pwodui sa yo ke yo rele lè pwodui oleo pwoteajine, anpil etid pwouve ke yo gen yon valè de 200 a 250 milyon dola ameriken anyèl ke yo reprezante kòm mache. E pa bliye mwen di ke lè pwodui a transfòme, li vin yon lòt bagay. Donk sa di ke menm pistach la se youn, men pistach ki pral fè manba se yon lòt mache ke li ye, ki gen yon lòt valè ankò anplis. Mentnan, ann tonbe nan pwodiksyon bèt, pwodiksyon animal. Pa bliye non, lè w di agriculture an fransè, anndan l gen plante manje, gen elvaj, gen tout sa yo ladan. Menm lapèch anndan l. Anndan agrikilti. Agrikilti a trè gwo kòm konsèp. Pwodiksyon animal nan peyi a, li enpòtan e gen anpil moun nan peyi a, se yon bèt ki kanè bank yo. Se yon bèt pou yo vann pou yo peye lekòl. Se yon bèt pou yo vann pou yo fè nenpòt sa y ap fè. Se lèt pou yo tire nan bèf, etsetera. Se vyann pou yo fè swa vyann, swa lèt, swa pou yo vann dirèkteman. E majorite pwodiksyon agrikòl nan peyi a, yo tou asosye avèk elvaj. Donk si moun nan gen jaden, li tou gen yon ti bagay pou l gade pèp, pou l gade bèt tou. E nan elvaj la, youn nan bèt ki pi popilè, se volay. Mwen di volay, se poul, kòk, kana, etc. Zwazo, men, ke moun ap gade. E yo pale de 4 milyon de volay ke peyi a gen. E lè nou tonbe nan kabrit, yo pale de 2 pwen 5 milyon, e gen yon bon valè ki ekspòte Sendomeng tou sou fwontyè a, bon, kounye a fwontyè a fèmen. Nou tonbe nan bèf, 1 pwen 5 milyon. Nou tonbe nan kochon, 1 milyon. E pi apre, Nou ka pale de ze ke poul yo fè, byen evidaman, ke nou enpòte anpil ze, nou konn sa deja, Sendomeng se prensipal peyi ki vann nou anpil ze, kòm fwontyè a fèmen yo pa ka vann ankò, ze yo ap gate lòtbò a, men yo konn vann nou an jeneral prèske 50 milyon ze pa mwa, pandan ke nou te konn pwodui pratikman prèske mwatye de sa lè Ayiti Bolèz te la. Men yo fèmen pou diferan rezon e menm moun k ap pwodui ze jodi a la a yo nan peyi a yo gen difikilte paske poul yo pa ka jwenn manje pou l etsetera se trè difisil nan kontèks sa a pou ke moun nan yo rantre nan kesyon pwodui vyann e e anfèt poulet de chair avèk ze pou satisfè mache a ki malerezman kontinye ap enpòte Alòske, gen potansyèl pou n ta kapab pwodui tout bagay sa yo. Ann gade avèk mwen yon kart, kart sa a se kart elvaj ann Ayiti. E ki sa li bay? Kote nou wè mawon an fonse fonse a, se kote ki pwodui plis an tèm de elvaj. N ap gade sant Nou wè Grandans, nou wè Lwès, nou wè on kote nan Nòdès, on kote nan Atibonit tou, li fonse, fonse, fonse. Sen Michèl de Latalay, nou wè Ench, nou wè Lewogàn, nou wè Peti Gwav, nou wè Jeremi, zòn sa a yo, bagay la on ti jan fonse, Jan Rabèl tou, se kote ke konsantrasyon elvaj la bokou plis. Apre ou gen lè zòn ki on ti jas mwen fonse, tankou ti rivyè latibonit, tankou tè nèv, tankou ans wouj, e diferan kote tankou bomon, tankou kòniyon, sèk a la sous, men nou wè plato santral la yon ti jan trè fonse avèk lwès, donk lwès e plato santral se 2 depatman ki gen anpil konsantrasyon elvaj ladan yo, donk sa enpòtan pou ke nou konprann. N ap pran yon lòt poz, m ap tounen talè pou n pale de pèch. ki se petèt dènye eleman nan emisyon an, emisyon pap long jodia e kontinye swiv, kontinye pataje, nap tounen. Dènye volè nan agrikilti a ke nou pral gade a se lapèch. Lapèch an Ayiti gen yon pwodiksyon trè limite. Malerezman nou son peyi ki chita sou lanmè, Avèk 1700 kilomèt de kot, men nou pa gwen endistri de pèch. Yon ti jan trè paradoksal. Li trè dwòl, ou pa menm konprann li. Kòman yon peyi fè gen lanmè konsa, li pa gwen endistri de pèch? Ou gwen 56 mil a 60 mil pechè k ap degaje yo. E mwatye ladan yo se bwa fouye ke yo genyen pou y al peche. Kisa w ap atann Donk ou pa gon endistri de pèch kote gen de gran zantrepriz ki chita k ap peche, ki gen gwo mwayen, ki gen finansman, ki gen gwo aparèy, ki gen gwo ekipman pou al lwen. Donk ki vin fè ke pwodiksyon nou otou de 16 mil tòn. E nou ekspòte yon ti bagay tou piti, yon 800 tòn de fwi de mer pa ane. E lè m ap pale de bwa fouye, gade imaj sa a, n ap wè de kisa m ap pale. Men mwen la a, m t ale Bonbon, depatman Grandans, mwen chita sou yon bwa fouye. Sa vle di se yon bwa yo pran, yo fouye li, epi yo ale l nan lanmè a. Donk se pa yon konstriksyon ki sofistike. Li pa ka al lwen. e m t ap pale a pechè yo, tout sa yo se limit yo. Odela de kesyon yo pa gen enèji pou yo konsève pwason an, yon bann bagay. E trè pwochènman Ayiti Efikas gen yon pwojè ke nou pral enplemante nan Tiburon, kote nou pral fè fòmasyon e fè dè don de kit konsèvasyon pou plizyè asosyasyon pechè Paske nou tal vizite yo 2 zan de sla, 1 an de sla, e nou wè bezwen yo, nou chache mwayen pou ke nou bay sipò. Nou gen pou n anonse sa. N ap fè sa n kapab. E men yon kat, pou nou fini, ki ban nou ide de ki kote genyen plis aktivite lapèch. Sa son code de pêche en Haïti. Kote nou wè kazye a pi long nan, rektangilè la, se la kote k gen plis konsantrasyon. Nou wè lwès, nou wè sid, nou wè Grandans. Epi nò avèk nòdwès gon ti bagay tou wi, Atibonit pi piti, Nip pi piti, Sidès pi piti. Kote bagay la pi gwo a, nou wè se lwès, sid avèk Grandans ki genyen plis kantite pechè ki konsantre nan espas sa yo. E gon afè zangi tou. Hum! Nou pa gen bon chif sou bagay sa. Se yon bagay ke yon gwoup moun ki kontwole. Yo voye vann Hong Kong, an Chin, peyi sa yo. Gwo lajan. E gon ti gwoup moun ki gen dwa, ki gen lisans lan sou li. Depi l sou Mateli, Jovenel, menm moun yo. E pèsonn pa ka vanyen yo. M te vle fè emisyon sa pou m te pale de kisa nou genyen, kisa n ap pwodui menm. Paske nou menm nap pale de sa. Nou vin ak chif yo. Avèk kat la. Nou fè rechèch sou sa pou n asire n ke n satisfè w. Nap kontinye fè rechèch pou n desèvi w. E chak fwa n gen mwayen pou n al sou teren nap fè l. Bon, l on ti jan koute n chè, nou pa ka fè l chak wikenn pou n al lan yon pwovens. Paske gen de kote ou pa ka ale nan machin, se nan avyon pou w pran, ou pa ka pase Kanaran, ou pa ka pase Matisan, ou oblije. Li pa fasil, men nap degaje nou menm si se yon fwa pa mwa Nou ka al lon vil pwovens pou n al fè w dekouvri kisa peyi a ap pwodui. Mèsi anpil paske w t ap swiv, mèsi anpil pou atansyon w, fidelite w. Mèsi Televizyon Karayib, mèsi Ayiti Efikas. Mèsi a sponsò yo, Laboratwa Pharmatix, Fondasyon Cheradza Roselin e lè pwodui Neliz e radyo yo ki ap pase emisyon an, paj Facebook yo ki ap releye l, ou menm, mèsi pou sipò w, pou.